Mezanmi Fanmi m yo Byenveni ankò yn fwa sou Kadoubadou Jodi a mwen vin pote yon ti konesans pou nou m vin pale de yon fèt ki trè trè trè enpòtan pou moun islamik yo men pou m te fè sa Mwen te oblije ale nan gwo liv la. Mwen renmen ale nan gwo liv wi. Ayayay! E bèl bagay lò wè ou ale ou antre nan libreri epi ou antre pou w ap prale liv yo sou shelve la. Se konesans w ap mete nan tèt ou. Donk, m ap mande ti jèn yo. Ale nan libreri pou met konesans nan tèt nou tande m pa di nou pa rete non nan konpitè nou nan gem nan videyo men omwen bay libreri a avèk liv yo yon ti chans tou pa fin detwi yo sou sijè nou pral pale jodi a nou pral pale de yon relijyon ki trè zenpòtan.

sou 5 pilye fondamantal, 5 pilye relijyon islamik Ramadan. Premye an rele Chahada, ki se deklarasyon de fwa, kote ke yo menm yo kwè nan yon sèl Bondye, yon sèl Mesaje. Epi yo gen Salat, ke se priye. ki trè fondamantal nan relijyon, fòk yo priye 5 fwa nan jounen. Aprè yo gen zakat, zakat se lomon, kote yo fè omon. Nan sa ke ti kòb ke yo gaye, si kòb la an plis ke sa ke yo ta sipoze genyen an, yo pral pran 2.5 pousan ladan ni, Pou yo bay ak moun ki pa genyen yo. Apre nou genyen sonn, sonn ki vle di y ap jene, kote ke kou solèy la leve pou jiskaske solèy la kouche, yo p ap bwè, yo p ap manje, yo p ap fè sèks, yo p ap fimen, yo p ap bwè alkòl, epi mo ki lèd pa fèt pou sòti nan bouch yo jiskaske solèy la kouche. Che. Ok. Kounye a nou gen dènye a ki Haj. Se senkyèm pilye a se Haj. Se kote ke yo prale fè pelerinaj. Yo prale nan moske. Kote y al fè pelerinaj la, e jan yo di la, legliz, tanp, bon pa yo a rele moske. moskè, kote yo pral nan moskè a, yo pral fè pelerinaj yo. Ok? Eskize m wi fanmi m yo, fò m met linèt mwen solèy la wi. Ok? Kounye a, Ramadan pa gen yon dat fiks. Li pa menm jan avèk tout fèt ke yo di 14 fevriye se Sen Valanten, e 25 desanm se, non. Yo menm, yo fete Ramadan selon faz linè la. Selon jan lune nan vini, se konsa yo fete Ramadan. E Ramadan dure yon mwa. Yo selebre li pandan yon mwa. Ok? Li komanse ane sa a, selon faz lunyè la, li komanse 18 fevriye, lap fini 19 mas. 19 mas, nou poko konnen si se 19 mas vreman, se selon jan la lune nan vini an, ye a. Kounye a m pral pale nou de rad medam yo. Map mete foto yo anlè a pou nou. Rad medam yo rele abaya, foula ke yo pase nan kou yo a rele ijab, yo gen vwal la ke yo mete a ki rele nigab, epi yo gen yon lòt vwal ankò ki rele bourka. Rad gason yo menm se yon, ou wè son rad pliye, yo bal non tòb, oubyen. Can Dora Ebyen mezanmi map di tout muzlam ki nan le mond antye Happy Ramadan e map voye yon gwo kout chapo Happy Ramadan pou Bibi ki New York epi pou Madame Marie ki an Europe Ebyen Happy Ramadan mes amours. Mwen ap pral fè ve mwen paske yo menm tou yo fè ve. Yo gen de ve, tankou si w wè yon jou nou rankontre yon mizilman k ap fete, se nan epòk Ramadan, sitou nou renmen al achte nan magazen yo paske yo vann bon bagay kalite la, twal yo, rad yo. Donk, nou gen dwa di yo, Ramadan Buraka, Ramadan Akim. Dok. Bon, gon bagay m bliye. Mezanmi, bagay ki pi enpòtan m bliye l toujou. Se manje yo a. Manje yo a rele halal. Le jou ou wè, youn ou nou ta ale New York, nou poko janm manje yon halal food, mezanmi, desann downtown Brooklyn, desann Manah. Tann nan zòn Fortin Street ayy nap jwenn halal food bon manje men menm manje prefere pam se lamb over rice humm mezanmi bon bagay bon epi lè wap mande lamb over rice la epi diyo mete ti sòs blan an pou woyy sòs blan an se koupe dwèt epi yo genyen sandwich la tou. Sandwich lenb lan nou gen dwa mande l ki fèt avèk pita brèd la. Donk mes amours, se te ti konsèy sa ke m te pote pou nou jodi a. Se te pa se pa konsèy non, se te um, konesans sa ke m te pote pou nou jodi a. Donk kounya n ap konnen ki jan mizlanm yo fete relijyon yo. N ap konnen e ki jan e relijyon Mizlom nan ye sou kisa ke li baze ok mes amours donk trè byento map vin tounen avèk yon lòt emisyon pou nou donk map swete nou yon bòn fèt joune avèk bokou damou e de pè mezanmi kèlkeswa relijyon nap fete a se yon sèl moun ke. lap selebre. Se yon sèl moun li ye. Men se jis ke nou fèt nan diferant peyi, nan diferant kote, diferant mòd, nou chak gen kilti nou. Men, yon sèl bagay ki relye nou. Se menm Dye a avèk lanmou. Lanmou. Mezanmi m mande nou, mete lanmou nan nou. Fè limyè desann desann desann desann Avèk limyè avèk lanmou N ap konbat tout obski rite Pou nou gen yon vi de pè yon vi pezib Donk mes amours M voye anpil lanmou anpil limyè pou nou Kèlkeswa kote nou ye fanmi m yo Ayiti Fanmi m yo Ayisyen. Frè, kèlkeswa kote nou ye m voye anpil lanmou, anpil kè, anpil limyè pou retire tout obskurite pou nou ok a byento mes amours bizou bizou.